Zanmi kreyatè, atis, ak tout moun ki renmen kreyativite e ki ap batay pou dwa kreyatè toujou respekte, byenvini nan nouvo epizòd Aki La Kreyasyon. Nan epizòd sila, jodi a nou genyen chans pou nou resevwa yon fotograf ki pase de prezantasyon deja, ki gen yon bèl pwojè ke nou vin gade kijan nou kapab konnen plis de pwojè sa. Tino, mwen kontan resevwa w sou plato Aki La Kreyasyon e mèsi paske w te aksepte envitasyon an.
Bonswa tout moun, bonswa Island, mèsi Bèl Ide Magazine pou envitasyon sa a. E se yon plezi pou m la ansanm avèk nou jodi a. Men se yon plezi tou pou chita pale ansanm avèk ou de pwojè sa a sitou ki se Mare Tèt pou Demare Lespri. E nou pral pale? Nou pral pale. Ban m ale rapid vit jan m di an, nou la se pa rapò avèk pwojè ke w genyen ansanm avèk Gaëlle Séjour ki se Mare Tèt pou demare lespri. E ki sa ki kache dèyè lide pwojè sa menm? Sa ki dèyè pwojè a, mwen m panse ke se yon lè m chita sou balkon lakay mwen epi m ap reflechi sou kijan mwen menm m ka itilize fotografi pou m rann imaj peyi a pi byen. Paske mwen si, mwen sèten ke avèk fotografi nou kapab chanje algorit la sou rezo sosyal yo pou l ka nan avantaj peyi a. Wi se vre se de fè reyèl sa ki kòmsi ke nou wè yo, men m panse gen kèk bagay ki ka chanje tou. E epi m te kontakte Gaëlle sou pwojè a, Gaëlle di m bon pwojè a enteresan, mare tèt pou demare lespri ka vle di anpil bagay bò kote pa l. E m twouve l te kòmsi li te ouvè pou l te aksepte kolabore ansanm avè m. Epi se la, enben pwojè a kisa l ede nou, pwojè a ede nou, sorry, li ede nou kòmsi kase chèn sou yon seri de bagay petèt loksidan an mete. Epi nou gade l bon kote, kote nou aksantye n sou bote ki genyen nan mare tèt la, kòmsi grande dame, kòmsi sou valè ki genyen pa egzanp nan kilti nou, nan tandans ayisyèn nan. Tankou lè yon moun mare tèt, ke se swa, swa l al legliz, swa l al anba yon peristil, oubyen kòmsi nou just mete l pou li, jan n ap fè foto a la, pou l fè yon foto, Donk sa vin, se, se tout sa yo nou itilize avèk konsèp mare tèt pou demare lespri a. Se tout sa a ki, ki nan do pwojè sa. Donk, si m byen konprann, nou ap chèche yon mwayen pou nou itilize fotografi pou nou vann yon lòt naratif de Ayiti. Se egzakteman sa.
Paske mwen panse se sa, sa vrèman posib. Paske si w ap pale de Ayiti epi on moun pa konnen li monte sou rezo sosyal la. Se sèn vyolans yo. Egzakteman.
Non men si kounye a li bezwen konn Ayiti e ke li monte sou rezo sosyal la fò l ka kòmanse wè de lòt bagay ki ka pèmèt li kounye a gen anvi vin vizite peyi a. Donk ki sa pou ou pèsonèlman mare tèt la vle di?
Anpil fwa nan tandans nou, kòmsi fason ke m grandi pa egzanp lakay mwen, lè kòmsi grann mwen te konn mare tèt li, Kòmsi pou li ale nan lamè, se te vrèman kòmsi grand dam. Bon, grann mwen se yon grand dam. So, pou mwen, mari tèt la vle di yon fam de valè. Kòmsi yon, yon, yon, yon moun ki vrèman ap, kòmsi, ki tèlman kòmsi wè byen nan je swa yon sosyete oubyen nan yon kominote byen espesifik. Donk se tout valè l ki enplike lè l mare tèt li kòmsi avèk yon mouchwa oubyen whatever sa li ye a, sa a vle di pou mwen anpil bagay. Mare tèt vle di pou mwen yon moun ki gen anpil valè. M panse se vrèman enteresan le fè ke ou ap ou de itilize fotografi pou ou vann yon lòt imaj de Ayiti. Paske imaj ke m ka di lòt peyi genyen de Ayiti se atravè fotografi yo genyen l. Ann pran egzanp Le fè ke an nan lòt peyi konnen ke Ayiti gen vyolans ki ap regne, gen manifestasyon ki retounen, gen peyi lòt, se foto ki fè yo konnen genyen l. Donk, m panse li enteresan le fè ke w itilize fotografi ankò, yon lòt pati ke yo refize gade. M pa panse se yo pa konnen non, m panse e refize yo refize gade gade lòt pati sa. M pap fin di petèt se refize men onètman m ap di ke lè yon bagay fèt tèlman anpil kòmsi tan nou di pa egzanp m pa ka mande fotograf ki fè fotograf jounalis ki nan lari yo pa fè foto sa si se yo si se li ki genyen vrèman vre jounen jodi a. Men pa gen sèl li menm. Men se an fonksyon de tèlman li fèt anpil donk aktyalite a se sa li ye. Tankou onètman jounen jodi a aktyalite peyi a se ensekirite, se vrèman yon seri de bagay ki pa nan avantaj peyi a. Donk, yon moun ki ap konstwi pa egzanp yon dokimantè, premye sijè l te ka jwenn vrèman ki pou ta atire l pale de sa se te menm menm kesyon sa yo. De moun ki anba tant, de. So nou menm kounye a nou kab fè yon demakaj, nou deside demake nou pa egzanp de sa. Nou pa oblije. Men sa pa vle di tou pou nou kouri de reyalite a. Wi gen lòt bagay, li demakel pou nal vann lòt bagay men reyalite a la tou fòl geri paske si non li pral vin rive yon kote ke wap gen wap gen tandans ke ou vle kache fèy pou kouvri sa se kòmsi tankou wap envite moun vin nan yon peyi epi ki gen ensekirite donk fòk nou rezoud pwoblèm nou tou vrèman pwoblèm ki genyen anndan peyi a. Epi kounye a la, lè n ap vann reyèlman, kounye a moun ki pa egzanp nan lari pa egzanp k ap fè foto manifestasyon, sa pa vle di ke l pa ka fè lòt foto a tou. Ou konprann? Li pa ka, sa pa vle di sa. Donk kounye a pral gen plis moun kounye a, pral gen mwens fotografi k ap fèt sou domèn sa, ap gen plis fotografi k ap fèt sou sa ki ap nan enterè peyi a. Mwen panse se sa. Ok. Mwen panse se enteresan. Gon pwen ou di ki enteresan tou, se le fèt ke se reyalite nou, se kotidyen nou ke li ye. Men, gon lòt bagay tou, pa bliye gen anpil bèl kote an Ayiti, se reyalite pa nou yo ye tou. Donk, m pa vle antre nan yon demach kote se sèlman sa k pa bon an pou yo pran y ap mete devan sèn nan. Mwen dakò, men Etize, nan demach sa a, li difisil pa egzanp pou fò, e sa k fè m ap di w reyalite a tou. Tankou mwen pa egzanp ki yon fotograf ki nan domèn sa a k ap vann peyi a nan lòt fason an, li vrèman difisil pou m deplase pou m al fè sa ke n ap chèche a. Donk, l ap toujou pa rive nan peryòd kote ke sa n ap, kòm si reyalite a ap toujou frape n. Donk se sa k fè li vrèman mande, se anpil lanmou avèk pasyon ki fè n ap fè sa. Vrèman difikilte a kòm si li prezante, se sa k fè m sot di talè a, toutotan nou kab kòm si rezoud kèk pwoblèm ki ka fasilite n fè travay pa nou an pi byen, tout moun ap monte ladan l. Èske sa ou sot rakonte m la, lefètke difikilte w genyen pou deplase pou al fè foto pou montre ke gen lòt bèl bagay an Ayiti, èske se yon eksperyans ou fè ki fè w vini avèk pwojè sa a oudiman se pou evite moun fè eksperyans sa ki fè w. Mwen fè eksperyans sa menm tankou mwen nan fotografi kòmsi nan deplase pou m al fè foto ke se swa Jakmèl, ke se swa Tigwav, Okay, menm Okap, E pafwa avèk li konn tèlman difisil tankou pou nan peryòd ou ou disponib pou w ale a konn pa gen mwayen de transpò tankou avyon ki disponib. Donk ou oblije pran yon bis kanmenm avèk de materyèl ki si chè lavi w. Se pa enteresan. E m ap ale pi lwen ke m ap oblije di w ke si gen de moun ki pwòch avèk ou, ou oblije ap di yo e avyon m pran tandiske Se atè w pase. Yo pral tou konnen sa men Se pou montre w kòm si dèfwa pou peyi a ou vreman fè yon seri de bagay ki vreman ka mete de moun ki pwòch ou kòm si nan yon sitiyasyon ki vreman difisil tou. Donk, se eksperyans sa a m fè. M fè eksperyans sa a kote ke wi m rive nan yon seri de andwa kote ke m oblije desann machin nan paske tout sa ki vin avè yo, yes. Imajine w moun nan kòm si lè l ouvè valiz ou li wè kamera li wè de twa kamera li wè lens dèfwa li gendwa pa menm konnen kisa yo ye epi ok vwala oubyen l ka di ke ou gon travay byen espesifik ou pral fè se petèt imaj pa l ou vin pran pou ka kòmsi li vrèman gen yon risk ladan l men jan m di w lan lanmou ak pasyon fè n ap fè sa yo avèk tout resi gen yo.
Se sa. Etan done ke pwojè e Mare tèt pou demare lespri w lan se yon pwojè ke ou fè ansanm avèk Gaëlle Séjour, èske nou chak la gen yon wòl espesifik ke nou fè? Oswa ou menm w ap pran priz isit oubyen Liam ap pran kote l ye a, Etazini, se sa? Yeah. L ap pran Etazini ou dimwens nou, nou, nou travay ansanm sou, sou yon sèl chute? Ok. Mwen menm ak Gaëlle, bon, Nòmalman nou gen pou n travay ansanm, ansanm lè m di w an prezansyèl, nou 2 a, men sa ki sèten se ke kote pa l li menm l ap fè travay li tcheke modèl ok kote li a mwen tcheke modèl tou tankou m pa gen pwoblèm pa egzanp si m fè yon foto la e ke fòk nou pibliye e ke m voye foto sa yo li edit se menm jan pou li tou li ka voye travay ke l fè si l pa gen tan paske li fè lòt bagay tou menm jan mwen menm tou. kòmsi vin fè ke pou nou pa kanpe pwojè a nou oblije kòmsi travay vrèman konekte donk li travay kòmsi kote pa l mwen menm mwen travay kote pa l dèfwa nou travay tou kòmsi epi nan editing nou tou nou vrèman kominike ase pou n konnen pa egzanp ki filt n ap itilize oubyen kisa n ap fè pou travay yo ka toujou soti eksepsyonèl jan nou swete yo a. Ok, kounye a kijan piblik lan ap gen chans pou yo viv Pwojè sa eske se yon liv foto nap sòti, eske se se piblikasyon sou rezo, eske se ekspozisyon ke nap fè? Kijan piblik la pral viv? Ok, premye fason an se ke nou itilize platfòm nou, sa vle di mwen menm ak Gaëlle, sa vle di nou poste an kolaborasyon, ke se swa menm si se li ki fè foto a oubyen se mwen ki fè foto a, nou toujou poste an kolaborasyon. Men pa la swit nou vle fini finalize l avèk yon ekspozisyon, kote ke premyèman N ap espere sa vrèman posib kote ke tout modèl ki patisipe nan Mare Tèt pou Demare Lespri la nan jou ekspozisyon an. Tablo yo ap ekspoze e ke moun yo ap gen chans wè modèl yo tou paske ou konnen avèk AI jounen jodi a ki an vòg, moun yo gen anpil, gen fason ou fè yon foto moun nan konprann ke se yon AI ou itilize. pou reyalize sa. Donk, se nan fason n ap montre se de moun ki reyèl, ki la vre, paske li lye avèk, tankou foto a lye avèk kòmsi imaj moun nan, tankou ten moun nan, jan moun nan ye, kòmsi li ye a, nou vle montre nan foto ou wè nan tablo a men moun nan devan w, sa vle di vrèman p ap gen diferans ant monn nan e tablo a. Donk se poutèt sa n ap panse a fè yon ekspozisyon. Nou poko gen dat, nou poko konn ki lè paske vrèman sitiyasyon an, ankò yon fwa, vrèman difisil petèt pou nou ta kwaze. Men n a, m panse l ap fèt kanmenm. Ok.
M panse se se vrèman yon pwojè ki enteresan. Jan m te di deja, lefèke ou chwazi vann yon lòt imaj de Ayiti, ou chwazi repanse naratif ke oksidan oswa entènasyonal la genyen de Ayiti an. M panse l vrèman enteresan. Men m panse kounye a nou prale bouskile nan kesyon dwa paske emisyon Ake Lakreyasyon se yon emisyon ki ap enfòme moun yo, kreyatè yo sou dwa ke yo genyen sou zèv yo. Premye kesyon m pou ou nan pati sa, èske non Tino Pandach la li anrejistre? Wi, se egzakteman sa menm, Tino Pandach anrejistre. Sa te enpòtan pou mwen, men se yon frè m tou ki te twouve, ki te fè m konprann ki nesesite k genyen pou m anrejistre non Tino Pandach. E Tino Pandach gen yon idantite. Keseswa nan editing foto l yo, li gen yon stil ki pwòp avèk li menm. Menm jan gen plizyè lòt fotograf ke m ka site, tankou Jean Oscar, tankou Tony Torch, tankou KB, tankou Herbe, tankou Izi, ki te gen yon pwojè Melanin. Donk vrèman, yo gen idantite pa yo. Donk li, nou twouve l nesesè, pa egzanp, non ke n ap kòmsi frekante a li vin yon mark. Donk li tou vin nesesè pou n anrejistre l. Se sa k fè Tino Prada se yon non ki anrejistre. Ok.
Etandone ke w se yon fotograf, ki jan ki jan ou jere kesyon zèv ou sou rezo sosyo yo? Si n pran an kont jan w t ap di talè a, gen anpil priz pou w pran, moun ka panse se AI ke w ye. Menm ki jan ki jan ou jere ou jere zèv ou Pa rapò avèk Jean et Ai, si m gade Gemini ap pran teren an. Ok, gen de platfòm ki pèmèt ou fè sa. Gen de platfòm kote ke ou kab mete zèv la sou li e ke si yon moun bezwen l, pa egzanp, li peye ou pou pou l posede imaj sa. Men gen de gen de lòt imaj kòmsi ou itilize sou platfòm ou, ou ka leve yon bon maten epi ou wè ou wè kòmsi yon lòt paj medya ki pran l san otorizasyon w, san diskite avèk ou, li poste sou paj epi li jis ba w yon kredi oubyen l pa ba w l tou. Ok, ekskize.
Men lè sitiyasyon sa prezante, ki kisa ou fè ou menm? Bon, e youn nan bagay ke m gen lakay mwen sèke Foto pa egzanp mwen pa vle yon moun pran, li gen yon kote byen espesifik ke li ye. Men, se pa paske tou li sou yon platfòm ki vrèman lib, ki bay espas, ki otorize w annik pran l kòmsi san konsantman m epi ou pibliye l sou paj ou, se tankou se travay ou. Nou ka kominike, nou ka pale, nou ka di m ou renmen foto sa a oubyen ou t ap renmen poste foto sa a e ke n ap ranpli kondisyon pou sa. Paske, youn nan posiblite se ke m ap ba w posiblite pou w pale avè m. Tankou m se yon moun ki toujou, toujou, toujou reponn mesaj Instagram m, toujou reponn mesaj Twitter m, bon X kounye a, toujou re, depi se yon platfòm sosyal ke m itilize, m fon jan m toujou reponn tout moun sou li. Ok. Men kounye a, ki jan ou konprann pwoteksyon zèv ou yo, an di foto, foto ke ou fè yo? Ann pa bliye ke Ayiti gen yon dekrè sou dwa dotè, dekrè 12 oktòb 2005 la, ki pale de fotografi. Li di Lwa sa a li pwoteje tout foto, li pwoteje fotograf yo. Kijan, kijan ou konprann sa ou menm? Eske ou panse ke pwoteksyon li efikas? Sa se youn. Eske ou konprann tou kijan ou kapab pwoteje zèv ou? Mwen, mwen, mwen wè l nesesè kòmsi pou vrèman zèv fotograf yo pwoteje. Pou ki rezon? Paske Jan m di w la, peripesi ki genyen dèyè al fè yon foto, li, li vrèman enpòtan pou foto sa a byen, paske nan senkan, nan dizan, ou pa konn premyèman ki jan espas sa a ka tounen vin ye, ou di mwens ou pa konnen ki jan ke, kòmsi, moun ki ap trete espas la ki jan l pral jere l. Donk, pou mwen, pou mwen se yon, yon nesesite Kòmsi se yon ijans pou ede n pwoteje foto yo menm jan nou yon nesesite pou n pwoteje patrimwàn yo. Donk, pou mwen menm, jan m konprann li se se nan sousi pou ede nou oubyen ankouraje nou tou epi pou zèv yo pa pase nenpòt ki jan, nenpòt ki fason. Donk, jwenn yon mwayen pou pwoteje yo se vrèman, jwenn yon lwa ki pèmèt nou, pa egzanp, zèv nou yo konnen ka pwoteje nan pi bon kondisyon, Donk pou mwen se vrèman yon bon bagay ki fèt, ki pran kòm inisyativ. Ok.
E etan done ke talè ou di m gen de, gen de, m ta di modèl ki fè foto yo, èske modèl sa yo ba ou dwa ak imaj yo? Ok.
Youn nan bagay ki sèten se ke anvan mwen menm pa egzanp mwen fè yon foto avèk yon moun, mwen eksplike l klèman, m pa ka ba l manti sou sa m vle fè a. Mwen di l reyèlman, mwen vle fè yon foto avèk ou, men men nan ki kontèks ke m kapab itilize foto sa. Wi gen modèl ki ki fè patenarya avèk nou ki di m bon depi w ou poste an kolaborasyon ansanm avèk mwen pa gen pwoblèm, sèlman kòmsi w ou pa dwe pa tag mwen. Men gen modèl tou ki di ok pa egzanp pou ou fin fè foto sa epi pou w poste l fòk ou ban mwen yon men kondisyon li ban m kondisyon l kondisyon yo pa toujou lajan ou konprann men dèfwa tou yo konn kòmsi reminere pa yon kach sa vle di gen ki di w pou m fè foto sa fò m gen tan donk si nan moman sa l ban mwen an li ka mache avè m ok dat sa m fè l nou reyalize l, ou konprann, epi nou pibliye l, sa vle di chak moun respekte pati pa yo. Donk se si ke li vrèman, menm nan evenman, foto evenmansyèl ke m fè, se pa tout foto, pa egzanp, tankou m rale kamera m e ke m annik fè foto moun nan. Anvan m anvan m pa m fè foto moun nan, mwen fè l siy ke m mande l èske m ka fè yon foto pou li. Si li ban m otorizasyon, ke mwen just fè foto a. Men vrèman w ap wè nan evenman m yo, sa m plis konsantre se kòmsi foul la an jeneral, ki vrèman pap ka kòmsi pwente di dwa pou di sa se entèl, entèl, entèl, entèl, ou di mwens wap wè m gade kòmsi atis yo, tankou se pèfòmans kap fèt la, sa kap pase sou sèn nan, paske kòmsi an en mo, se pou sa vrèman yo kontakte m ou di mwens yo banm gig la. Ou konprann? Donk, pou rès detay yo, oubyen yon moun tou li menm pèsonèlman ka wè m epi li di m, Fè yon foto pou li. Donk, sa vrèman enpòtan pou mwen paske mwen renmen respekte imaj moun, jan ke moun nan kòmsi, mwen p ap dakò pa egzanp yon moun itilize foto m nenpòt ki jan, menm m pa ka fè foto moun tou nenpòt ki jan epi m pibliye l jis kòmsi sou platfòm mwen paske se mwen k fè foto a.
Mwen panse se enteresan kòm pratik, lefètke w respekte imaj E modèl yo, imaj moun ke w ap fè foto yo, e lefètke tou ou mande yo pèmisyon pou w fè foto, m panse li enteresan kòm pratik. Men kounye a, èske w santi ann Ayiti gen ase, anfèt, fotograf yo konprann dwa ke yo genyen sou foto yo, sa se yon premye, yon premye pwen. Eske yo kon, eske yo konprann tou e ki jan pou yo defann dwa ke yo genyen sou zèv yo? Ann di foto, foto se yon zèv li ye. Eske w panse yo, yo, yo konprann tout dwa sa charye, tout sa sa charye dèyè grenn kriz yo pran? Genyen, genyen e e 3 enstitisyon ke m konnen e ke mwen, mwen fè pati de gwoup sa yo. E gen Kolektif Fotograf Ayisyen ki gen nan tèt li Carlin Trésil, gen Foto Lig ki gen nan tèt li Tony Touch, gen AFA, mwen kwè, se sa? AFA, wi. ki gen nan tèt li e bon se menm ekip Cassandrine Destima son on fanm fotograf ki ki nan domèn nan kap travay trè byen ke m tou pwofite salye e ki vrèman kòmsi ap eseye fè fotograf yo konprann tout sa ou sot di yo la donk premyèman li pa sèlman kòmsi korije travay ansanm oubyen chèche kòmsi mizajou ki fèt nan fotografi a paske wi chak ane gen gen de nouvo materyèl ki soti gen gen nouvo preset ki soti, gen update ki fèt nan aplikasyon pou editing yo. Donk, men tou, gen, gen yon moun ki byen espesifik ki fè moun nan konprann antanke fotograf ki sa ou genyen ou menm antanke valè sou zèv ou yo, ki jan ou dwe pwoteje yo, ki, ki, ki, ki enpòtans li genyen. Donk, se de travay ki fèt chak jou. Men tou, gen de lòt travay ki fèt tou nan menm lit sa yo pou fè konprann ke pa egzanp, sa nou sot di toutalè a, ke se pa paske ou se yon fotograf epi ou fè foto modèl la ki vle di ke ou gen otorizasyon pou poste foto ou modèl la nenpòt ki jan nan fason. Epi li nesesè tou ke ou ka gen yon foto ki ka fè w plezi epi li deranje modèl la. Li ba w otorizasyon pa egzanp wi pou poste imaj li men li pa di w poste imaj ki pa ale nan avantaj li. Donk fòk ou vrèman kapab jwenn otorizasyon nan sans sa. Se sa k fè li nesesè pou fè moun yo konprann ke wi lè w fin fè foto a fò w voye bay kliyan an pou l chwazi foto ke li renmen yo epi pou edit yo. Donk vrèman travay la li sipoze fèt ant ou menm avèk moun nan. Donk anplis de avantaj nou, nou fè moun yo konprann, men nou fè yo konprann tou ki dezavantaj ki genyen pa egzanp lè w pa respekte tèl ou tèl prensip. Donk an gwo se sa, jan m di w lan gen de kolektif ki la, Kolektif Fotograf Ayisyen pa egzanp, epi Fotolib

pran inisyativ sa a. Se se menm sa m t ap pale a, se de platfòm kote ke ou ka pwoteje zèv ou. Tankou ou pwoteje, ou voye, ou pòs foto a e ke si pa egzanp yon moun ap bezwen itilize l epi l achte l. Jan m t ap di talè a, m pa, m pa t menm panse ke yo te ka vini avèk yon inisyativ konsa. Wi, sa merite yon gwo chadaw. Wi. Ban m eseye retounen nan pwojè a. Eske nan pwojè mare tèt pou demare lespri, eske w gen yon fason espesifik ou vle kontwole distribisyon avèk repwodiksyon foto yo? Wi, gen yon fason byen espesifik. Poukisa? Paske e mwen youn nan bagay m pa vle, m pa vle kòmsi moun yo just fè foto pou fè foto. Donk se poutèt sa kòmsi mwen avèk Gaëlle nou vrèman selektif tou. Se pa yon fòm diskriminasyon ke n ap fè, men nou vrèman kòmsi premyèman nou gade kòmsi onètman nou gade kòmsi pou pa gen yon Kòm si pa gen kontradiksyon ki rantre ant sa moun nan konn ap vann oparavan ak sa kòm si nou menm nou pral itilize l pou l fè a. Donk, nou fè yon ti vizit pa egzanp sou paj li, nou gade pa egzanp ki tip de kontni ke li kreye, nou gade kòm si an fonksyon de gen de detay ki vrèman enpòtan pou nou, èske se pa de moun pa egzanp jan m di w la ki ap itilize de estrateji deja ki kraze sistèm nan tou. Donk, epi fè l konprann ki nesesite ke nou genyen nan travay n ap fè a. Jan m di w la, nou pa fè foto a pou fè foto a oubyen paske Gaëlle konn fè foto oubyen paske Tino konn fè foto epi depi l fè foto entèl sa va, non. Men jan m di w la, paske li lye avèk de konsèp byen espesifik. Tankou wap wè nan foto Gaël fè yo, wap wè gen de foto ki parèt tankou egzakteman se tankou yon moun ki chita bò lari epi ki vrèman ap reflechi kòmsi kòmsi jan tèt li mare a li pezib, se tankou yon moun ki gen tout sekirite l, ki konfòtab nan jan l ye a. Foto m fè yo tou se wap wè se de foto kote ke se lavi kotidyen moun nan tankou dèfwa nan pwovens yo Moun nan pa egzanp li pral nan aktivite l, li pral nan jaden, li pral nan mare kay, e ke li oblije mare tèt li, kòmsi lè l mare tèt li an fòs se tankou l gon fòs pou l travay, se tankou li gon bon enèji, li santi l sou sa, kòmsi li di a ban m mare tèt li pou l pran fòs li. Donk, se sa. Nou menm nou gade, nou vrèman jan m di w la gade pwennvi pwofil moun nan, epi nan pwofil moun nan se ke li fè nou demand lan epi nou menm nou al gade kounye a eske ki ki tip de konsèy ki pral ansanm avèk li nan sa ke nou genyen nan tèt nou yo si yo pa ka mache nou ka mande moun nan fè nou eseye pa egzanp kijan ou menm ou tap renmen pa egzanp foto sa fèt avèk ou nou bay moun nan posiblite pou l fè nou yon pwopozisyon paske sa ka rive ke nou pa gen yon konsèp ki mache avèk moun nan epi moun nan gen yon gen yon konsèp byen espesifik epi lè nou gade nou wè konsèp la ka mache epi baton. Ou konprann? Donk se, nou gen, nou gen, nou gen ti bagay byen espesifik nou, nou gade ki vrèman enpòtan pou nou. Men sa ki primòdyal la se, kontni sa n ap kreye a, li vle di yon bagay. Donk nou pa ka fè foto yon moun ki ap fè le kontrè a sa ke nou genyen. Kòm ideyoloji.
Yes. Wi, se toutafè nòmal e M'panse m'ap refon, m'ap tounen ankò sou dwa. Eske, antanke fotograf, eske ou gen yon pledwaye ou te ka fè pou BHD a paske foto se se yo ki ta sipoze pwoteje l? Eske ou gen yon pledwaye espesifik byenke Ou di gen de twa òganizasyon oubyen? Bon, se de gwoup moun. Ok, gwoup fotograf ki ap aprann nou ki jan pou nou, ki jan m ka di, pwoteje zèv nou, ki jan pou nou valorize zèv nou. Eske kounye a, enstitisyon ki la ki pou pwoteje zèv foto yo, eske ou gen yon pledwaye espesifik ou ta renmen fè a yo?
Premye bagay la se te a, m ap eksplike w ke, kòmsi, ann di pa egzanp moniman istorik peyi a, li toujou bezwen yon fotograf pou pèmèt foto sa a fèt epi pou voye l ale nan wadèvè kote w vle. Si n ap bezwen fotograf yo a chak fwa, li vrèman enpòtan pou nou pwoteje zèv yo genyen yo. Se pa yon lit li ye, kòmsi lè m di w se pa tankou yon chirepit, se yon bagay ki senp epi ki mande anpil konpreyansyon. M pa vle nou konprann travay fotograf yo enpòtan se sèlman lè yo bezwen nou. Paske m si menm si ke n ap travay pèsonèl men nou toujou dispoze e disponib pou nou ede peyi a nan fason ke nou kapab. Men lè zèv sa yo fin kreye, fòk nou kapab santi yo pwoteje tout bon. Si gen yon, si mwen menm kòm si gen yon bagay m ta mande vre, se ta sa, se te aksantye m reyèlman sou zèv fotografi, sitou sa ki gen a wè avèk peyi a, paske nou pa ka fin pase peripesi sa yo pou nou kreye sa yo epi Foto yo jis kòmsi ou pa santi anyen, gon kote ou ka ale pou di, gon yon enstans ki pran foto m san otorizasyon e ke lè m al kote l mwen di l sa se foto m li ye e ke li wè l oubyen gen yon lòt deriv ki fèt ankò tankou lè w mete tag ou sou foto a epi yon moun annik pran l li retire tag pa w li mete lòt tag pa l. Se de bagay ke aplikasyon fè ke w ka retire yon tag yon bagay fasil. Donk, men si, si pa egzanp, foto sa a m te fin kreye l epi m vrèman santi ke foto sa a li bay yon reyaksyon, m te kab di bon ok foto sa a m anrejistre l la. Donk, m t ap annik, lè m wè sa e ke m pale a moun nan li pa vle kowopere, m t ap annik di, men, men, men foto m la a, men la a, men sa l ap fè kòm deriv la a, m bezwen jere sa epi. Se garanti sa nou bezwen genyen. M panse si tout fwa fotograf la pa anrejistre zèv li, yo met foto yo nan BHD a, m pa panse BHD a ka fè anyen pou li. Sèt, le fè ke w gentan fè foto an deja, yo pral gade sou orijinalite l avèk yon pil lòt bagay ankò pou yo pou yo pwoteje l, ou konprann? Men, De fèt, ann di, de fèt depi foto an fèt li pwoteje, men ou menm fòk ou anrejistre l. Ou konprann? Fòk fotograf lan anrejistre l pou l di sa se zèv mwen ke li ye. Tag lan, tag ou an fòk li anrejistre tou kòm yon logo. fòk non ou anrejistre, m pa panse se yon bagay ki, ki, li pa konplike non, men li pa just, li pa jis rete ou just mete tag ou konsa, m pa panse li, li osi senp ke sa pou rive nan, nan nivo pwoteksyon ke wap pale an. Pou BHDA jwenn manda pou li defann zèv ou, fòk ou anrejistre lakay li. Ou konprann? Si w pa, si w just anrejistre Tino Pandach etan done ke se non ou, se sou li w travay, m pa panse sa sifi pou w pwoteje zèv ou an. Fòk ou anrejistre chak grenn zèv ou nan BHD a tou. Èske w konprann? Mwen konprann.
Mwen m te vle fè w konprann tou, se M vle santi yon demach, pa egzanp, bò BHDA pou fè moun yo konprann ki enpòtans li genyen nan pwoteje zèv la. Tankou m ap eksplike w gen platfòm, jan m di w la, ki deja fè sa a. Si, si kòmsi, se tankou m ta di w, lakay ou, ok, si lakay ou pa egzanp gen bagay la, e ke yo pa trete w byen avè l, ou pral chèche l deyò. Paske ou menm ou konn ki nesesite ki genyen nan trete w byen. Ou konprann? Donk, se ta lakay ou ki ta, premyèman, fè w santi ke ou pa sipoze kite moun deyò trete w nenpòt ki fason, paske lakay ou yo trete w byen. Donk, se nan demach sa yo, kòmsi mwen menm pèsonèlman, ke m antre, E se sa tou ki vrèman enpòtan pou mwen menm. Pou mwen, se ta santi kòmsi nesesite bò kote BHD a pou fè konprann ke ou menm ki fotograf la, wi, se pa yon pwoblèm, se pa yon big deal, li pa yon istwa. Kom si pou anrejistre zèv ou. Wi, se tankou son bagay ki nòmal. O kontrè se pou ou l bon. Lè w anrejistre foto ou, zèv ou yo. Pa egzanp, ou pran foto la, ou santi foto sa nan dizan, nan kenzan. Ak tò l ap gen valè, ou santi nesesite a se ta travay sa dabò ki pou ta soti bò BHDA. Epi nou ta fè yon konprann paske jan m di w la gen gen de fotograf tou ki nan domèn nan se sa k fè jan m di w lan gen de moun ki pran responsablite pou fè moun yo konprann ki enpòtans ki genyen nan pwoteje zèv yo a men vrèman gen de fotograf la sou kesyon nan w mande l ki sa ki BHD a li pap konnen ou di mwens l ap konnen ke BHD a pa la pou fote pou pwoteje zèv fotograf èske w wè sa m di w lan se petèt atistik mizik ou wè sa m di w lan donk vrèman sa k fòk gon sansibilizasyon ki fèt bò kote moun sa yo pou fè yo konprann ke men kisa BHD a ye, men kisa l la pou l fè, men nan ki tout avantaj l ap bon pou ou, donk s on demach ou oblije rantre ladan l. Sa fè enyèm moun, m kwè, ki gen menm pledwaye sa pou BHD a, ki se lanse yon kanpay vrèman sansibilizasyon avèk yon vilgarizasyon pou zèv ki pwoteje pa dwa dotè avèk dwa dwa vwazen yo. Jodi an, m panse ou gen rezon. Jan m te di nan dènye dènye epizòd emisyon an, ou menm ou son atis, ou son kreyatè, wòl ou se pou kreye. Wòl ou se pou fè foto, gen lòt moun ki kapab wè wòl yo depase fè foto ki se aprann konnen ki jan pou yo jere zèv yo, ki jan pou yo valorize zèv yo. Men, ou menm ou rete nan imajinè an, ou rete se kreye pou kreye. Donk, m panse, m panse BHD a vrèman genyen, genyen, genyen, genyen sa pou l fè ki se pou aprann. kreyatè yo, kijan pou yo pwoteje avèk valorize zèv yo. M panse ou di yon bagay talè a ki vrèman fè sans, anpil moun lè w tande pale de BHZ, w tande pale de dwa dotè, yo jis panse se bagay liv avèk mizik sèlman, men li anjandre plis ke sa toujou.
Depi nan ale pi lwen, m gen enpresyon tankou ou wè sou menm jan sou di a, dwa dotè, anpil moun ou kòmsi gen de moun ki wè bagay la tankou o dwa dotè, avoka. Yo kouri pou li. Kòmsi
se moun yo wè pa egzanp de bagay ki fèt sou de nòm ki vrè, ki reyèl, swa sou yon papye oubyen moun yo anpil fwa moun yo moun yo wè kòmsi sa yo yon ti jan kèt men se yon mank de konfyans li ye. Se konfyans sa pa egzanp anpil moun pa genyen nan sa ki gen a wè avèk kòmsi vwala donk fòm ka santi malèz sim pa konprann yon bagay tou pou eksplikem fòm ka santi tou sim konnen li kem ka vin kote w men aprè m pap gen kenn pwoblèm paske mwen konnen yon moun pa egzanp mwen konnen yon moun kem pa bezwen site non li. e ki gen yon biznis, bizaman, ki gen yon biznis, li anrejistre non an, lè li pral repeye, kòmsi, paske patant li te ekspire, lè li pral repeye, yo fè l konprann ke biznis sa pa sou non l ankò. Sa te tèlman deranje m, kòmsi. Kòman sa fè posib? Bon, m pa gen twòp eksplikasyon de sa. Bon, ou konprann, men, èske ou konprann, pa egzanp, yon moun ki, selon sa yo te di, sèke gen yon moun ki te bezwen l, donk, se tankou pòt anbo a pa goumen a pòt anfè, men sa te vle di sa l vle di. Donk. Kounye a, èske li gen yon nesesite, pa egzanp, pou moun sa a tou fè, tou fè sa a, kòmsi pou l konnen, pa egzanp, pou ke li pèdi tan reflechi, travay sou yon non, sou yon konsèp, sou yon logo byen espesifik, apre sa, demen si Dye ve, li santi ke konsèp sa a pa pou li ankò? Oubyen yon moun ka leve yon bon maten, sou baz petèt swa, paske li gen plis mwayen oubyen li gen kontak, e ke li pèdi sa, li pèdi tout yon peripesi tout nwit, tout la nuit. Vwala, se de bagay ki grav. Donk, mwen. Donk, ou vle di m sa rive tout bon. Wi, sa rive tout bon.
E moun nan pale avè m de sa. Okontrè, moun nan te mande m èd. Men malerezman, m pa t. Kòmsi gen de bagay m pa t twò byen enbi de yo. Donk, m te di l eseye wè kòmsi avèk li. Men ou konnen jan m te di w la. Moun yo gen yon tandans ke pòt anba pa gen mapòt anfè paske li plizoumwen petèt te konn kiyès ki te fè l sa. Donk genlè se te yon moun ki te vrèman gen anpil kontak epi li te gen anpil mwayen tou. Donk li te santi petèt se yon lit ke li pa t ap ka jere epi li te abandone depi depi nan kòmansman. Men sa se pou m di ke mwen menm jounen jodi a, se jounen jodi a menm ki montre m ki gwosè vizyon ke m te genyen e ki fè m konprann tou ki gwosè ka sakrifis ke m te fè nan tan pase yo. Donk. Kouraj vle di pou mwen fè fas avèk tout advèsite m yo. M se yon moun k ap reponn tout apèl ak mesaj, menm lè m pa gen repons men mwen swete jwenn yo. Si m fè yon erè m ap di sa, si m an tò m ap mande padon. Donk, sa vle di ke kèlkeswa sa k rive a, depi ke m dwe aprann de li, m ap mete m dispoze, disponib pou m aprann. Paske m pa toujou konnen. Donk, mwen pare pou m aprann. Menm nan fotografi a tou, Anpil moun petèt lè Tino Pandash pibliye yon foto epi ki kontan ki di waw waw epi gon lòt fotograf ki ekri m ki di m bro ou fè yon erè la gon kadraj ou te ka fè la efektivman vre m pa gade sou petèt moun yo k ap reyaji sou rezo sosyal la epi m di non misye pa konn sa l ap di a m fè sa l di a vre epi li bay rezilta men kòm foto a te deja pibliye l te gentan gen anpil reyaksyon ok li pase men m tou aprann sa m konnen next time pa egzanp men sa pou m fè epi pou l bay pi byen. Se vrèman, se vrèman sa nou vrèman bezwen. Bon, lakay mwen, an jeneral, m pa janm bliye sa, gen yon, gen yon saj ki te di m ke amoni sosyal se vrèman bagay pou nou kòmsi jere lakay nou. Donk sa enpòtan pou mwen anpil. M pa toujou wè bagay yo nan konfli. Men fòk nou aprann respekte sakrifis chak grenn moun fè pou reyalize yon bagay, sitou k ap itil kominote a. Se pa paske pa egzanp mwen Aylen chita la ki dèyè kamera a a ki lakreyasyon k pou m di tèt mwen èke m ka fè l tou non m sipoze dabò wi m t ap renmen petèt ka fè l m ka gade sou jan w fè l pou m ka eseye ekri moun pa m nan men dabò fòk mwen apresye epi felisite ou menm travay w ap fè a jounen jodi a ki petèt mete m nan sitiyasyon ki m anvi fè l la tou donk se tout bagay sa yo donk olye pa egzanp ou pran zèv moun nan. ankouraje l, ou konprann, epi petèt ou ka jwenn yon lòt fòm patenarya ansanm avè l epi w wè li vin ap kolabore ansanm avè w. Men lè w leve zèv la, ou pa konn ki peripesi l pase, ou pa konn ki sa l fè kòm pwoblèm, ou pa konn ki obstak. Mwen konn anpil fotograf la ki pèdi de materyèl ki koute prè de 5,000 dola ameriken, valiz yo, pandan y ap fè evènman. Yo pèdi pou de tou je yo. Lèl fin kreye zèv sa epi ou pa konnen peripesi a ou annik pranl sèlman men vrèman gon seri de bagay fòk ou fòk ou gade yo tou fòk nou respekte zèv fotograf yo.
Wi m panse m panse sa sa vrèman enpòtan Men map toujou di fòk nou menm ki kreyatè pou nou mete nou o kote de la lwa ou konprann o kote di dwa fòk nou eseye mete nou nan bon bò a si m kapab di l konsa
se vrèman regretab le fè ke zanmi w la oswa kontak ou an viv sitiyasyon sa li vrèman pa enteresan Men janm di w lan fok ou toujou make sure ke ou nan bon bò a. Lè m di nan bon bò a, kote dwa ye a se la pou ye. Kote la lwa ye a se la pou ye. Se vre ke sa ka rive ou pa fè enstitisyon yo konfyans, gen anpil moun ki di sa yo pa fè yo konfyans e m sispèk ou gen rezon pou pa fè yo konfyans tou. Men pa bliye yo la pou yo sèvi w. pito se sa ki sa. Ou konprann? Wi. Pito se bay yo bay non an, yo revann non an ke se li ki pa t anrejistre. Donk, m panse li vrèman enpòtan pou mwen, m ap redi sa ankò, pou fotograf yo anrejistre zèv yo. Gen de priz ou fè, ou pa ka kite priz la atè konsa ap drive. Ou konprann? Se klè. Gen de priz ou fè, gen de foto ou fè,

Paske kiyès ki pou pwoteje w anvan tou, se ou menm. Ou konprann? Si ou pa bay enstitisyon an posibilite pou li pwoteje w, pou li valorize zèv ou an, ou pa ka di anyen. Ou vrèman pa ka di anyen. Ou konprann? Paske, jan yo konn di, yo konn di pwovèb la, sòt ki bay, enbesil ki pwoteje.
Yes, yes, yes. Donk si w kite foto w vay ke vay nan lari a sou entènèt ou konnen jan entènèt la ye deja.
Men se klè ke pou n di tou e vrèman lè w mete yon tag sou yon foto li pa ka enpeche reyèlman vre yo vòlè foto w. Se pa paske se ti moun yo pibliye foto a ki vle di yo pa ka vòlè l. Yo pa ka vòlè l. Ou konprann?
Donk men jan w di an demach la m panse li kòmsi li vrèman nesesè pou pou chak fotograf non sèlman anrejistre non fotografi ke l ap fonksyone a, e si l gen logo anrejistre logo a epi zèv li yo a chak fwa. Donk se vrèman m pa rete kwè se yon demach paske mwen menm jan m di w la gen de demach pou foto m yo mwen mete yo sou yon platfòm ki tou fè l men Ou byen ouvè je m la, konsa ma gade, petèt nan BHDA, kijan sa posib, epi konsa m gon seri de zèv nou kab gade ansanm avèk yo kijan yo kapab pwoteje yo pou mwen. Donk, m espere yon lè, lè na, lè na rekwaze ankò, Frè Watson, m ap twouve konbyen zèv m genyen la kap pwoteje la.
M panse n ap fini emisyon an. Men anvan, m gon dènye kesyon. Èske w gen yon mesaj oswa yon konsèy pou yon jèn fotograf ki gen yon pwojè ou di mwen ki vle lanse l nan nan oubyen yon jèn ki vle lanse l nan fotografi? Si m ap di yon bagay se avan tou e e kwè nan tèt ou, fè sa w renmen. E se se pa menm pou yon fotograf sèlman. Vrèman se kòmanse yon bagay. E pandan w sou wout la, w ap jwenn moun k ap pase kote w ki petèt gen plis abilite oubyen ki deja limen nan domèn lan pandan yon pakèt tan, k ap ede w korije, ede w nan fason pou travay pa w la ka parèt yon lòt jan. E anplis de sa tou, lè, se pa, pa tann se lè tou, pa egzanp, ou fin kòmsi tout moun konnen w nèt epi kounye a w pral kòmanse demach legal yo, jodi a, keseswa nan anrejistre non, nan anrejistre zèv, nan anrejistre logo, si gen posiblite kòmsi ou wè ou ka tou kòmanse fè sa yo, gade kijan ou menm ou ka tou antame pwosesis sa yo epi pou rezilta yo ka bay pou kòmsi pou w pa tonbe nan pwoblèm lè w pral kreye yon seri de imaj ou pa janm konnen petèt ki ka rive mondyal paske mwen gen de fotograf ayisyen m konnen tankou Clarens. ki vrèman tankou ou soti de Ayiti, konprann? Kòmsi ou gen Amazan, pa egzanp, ki pral fè foto jis an Itali, ou vrèman gen Aristil la, ou gen Mack Time la ki sot nan koup di mond, ou gen Stan, ou gen Yaril, ki ap travay, ki soti Ayiti, kounye a ka pral travay o nivo entènasyonal, ou gen, ou gen, ou gen plizyè lòt fotograf ankò, gen Jil, gen dezobri, ou konprann, vrèman se pou montre w kòm si se de moun ki te kòmanse la, jounen jodi a la, pa egzanp, ki pa, ki pap gen pwoblèm e ke de moun o nivo entènasyonal ka rele yo ki di yo t ap renmen se yo menm ki travay nan evènman yo genyen ki byen espesifik. Donk, pa pran fotografi a tankou s on senp bagay, s on metye li ye, se vrèman yon metye li ye. Men anplis de sa li bèl lè se sa w renmen tout bon ki ap met lajan nan pòch ou. Se vrèman yon bèl sansasyon. Donk fè bagay yo ak lanmou, ak pasyon epi that's it. Ok. Men èske w gen yon dènye mo? N ap fini la, vrèman nou pral fini la. Èske w gen yon dènye mo ki konsène pwojè Mare Tèt pou demare lespri. Mare tèt pou demare lespri ansanm ak Gaëlle Séjour se vrèman yon opòtinite pou nou mete plis vizibilite sou enpòtans valè nou te tap di talè a anndan kilti a, kilti peyi a. Se vrèman yon opòtinite ke nou genyen tou pou nou lanse kri sou de moun ki petèt santi ke yo enferyè pa rapò avèk sa yon moun ki pa soti nan ras yo ap di. Donk, li ba n posiblite tou pou nou reyini e vrèman sa nou genyen kòm talan, keseswa avèk yon modèl nou menm tou antanke fotograf, epi li ba n posiblite pou nou vann peyi a de manyè otreman sou entènèt la. Donk, se sou tout sa m panse ke mwen, pèsonèlman, m ta di de mare tèt Pou demare lespri. Se sa.
M ap remèsye w.
Mwen menm tou mwen remèsye w. Paske
ou pran tan pou pataje ansanm avèk nou de twa ti pawòl konsènan pwojè w la. Mwen panse sensèman se yon bèl pwojè l ye lefètke w panse pou vann naratif peyi an yon lòt fason. Mèsi. Paske jodi an se toujou sa ki pa bon yo mete devan men yo bliye tout sa ki bèl ke nou genyen lakay yo. M panse m panse l enteresan e m ap remèsye w ankò paske w te aksepte envitasyon an e ki fè nou gen epizòd sa a, yon bèl epizòd. Mwen se mwen k pou di n mèsi paske le fèt ke nou mete platfòm nou an a dispozisyon pou fè mesaj sa yo rive pi lwen pa rapò avèk ekout nou, odyans nou ke nou genyen. E jan m di nou an, se mwen k pou remèsye nou pou privilèj sa a ke nou ban mwen, tout ekip la nèt k ap fè yon travay eksepsyonèl. E m espere a chak fwa si gon posiblite, e lòt moun, lòt fotograf, lòt talan nan tout lòt domèn ki gen posiblite jwenn posiblite sa a ke m jwenn la tou pou fè travay yo mache. Mèsi anpil. Mèsi anpil.
Mèsi a ou menm tou ki te pran tan pou gade nouvo epizòd sila. M panse w aprann anpil, anpil de pwojè mare tèt pou demare lespri ak anpil konesans ke ou vin genyen, m espere byensi, ke ou vin genyen sou dwa pwopriyete entèlektyèl Ann di sa ki gen rapò avèk fotografi.